Bonjour guys jodi a se 20 tième joum nan challenge kem te fè tèt mwen an m te challenge tèt mwen poum fè 21 jou ap kouri 21 jou ap li e 21 jou ap fè live 21 jou ap fè sport miskilasyon e 21 jou ap pataje Ekspertiz mwen, konesans mwen avè nou sou sa ki gen rapò a kòman nou kapab fè ekonomi, kòman nou kapab sispann raje zè, malgre ke nap travay chak mwa. Ann se toujou yon plezi chak maten pou m vin la, pou map di men tan jou sa fè. Paske se avèk yon fyète pou m wè map fè sa m di m vle a, pou m fè sa m vle a, sa m deside a, epi m wè m o kontwol, m wè m dispoze de prensip, de disiplin. Pou m kapab arive atenn objektif mwen. E sa son similasyon li ye. E sa son challenge li ye jan m di l la. E sa son, sa son, kòman m te ka di l la, se, m ap met tèt mwen a leprèv pou m wè si m ka fè 21 jou m ap fè yon bagay san rate. 21 jou m ap fè yon bagay san, malgre m deziste, malgre m demotive men m rete la. Malgre ke m pa gen moun k ap aplodi, malgre ke m pa gen moun k avè m, malgre ke m pa gen moun k ap gade, men m rete la. Se prensip sa banm ak detèminasyon guys. E mwen toujou fyè pou m di lèm fin fè 21 jou sa paske m konnen no matter what fò m fè l. M toujou ap ri lè map di jodi a fè 10 an, jodi a fè 20 paske mwen m prèske fini sa m kòmanse a m fini se sansasyon sa a sa li menm li bay. Sansasyon sa a, feeling sa a sa li menm li bay lòske ou di wap fè yon bagay ou fè l, lòske ou atenn objektif ou. E sesi li banm yon adrenalin, li banm yon satisfaksyon ke m anvi fikse lòt challenge, m anvi reyalize plis. Em sa se yon jis sa se ti game sa se yon yo Kounye a m pral eseye challenge tèt mwen a lòt bagay jis pou m ka pouse tèt mwen a bou jiska jis pou m ka pouse tèt mwen jiska pou jis pou m ka mete tèt mwen nan yon lòt dimansyon guys ok so kisè m pral fikse yon lòt challenge kote ke m ap fè yon mwa 31 jou guys sa deman di kouraj hein ahh yeah so. M panse m pral fè sa. And jodi a m te vle pale nou de premye bagay m te pale nan live mwen a savwa fikse objektif. Fikse objektif. Guys, fikse objektif. Li enpòtan pou nou fikse sa yo rele objektif paske se sa k ap pèmèt nou ale pi lwen, paske se sa k ap ba nou yon liy direktiv, yon mach a swiv. E sa k ap pèmèt nou leve pou n mache, leve pou n kontinye viv. Guys Siw poko wè ki objektif ou ka fikse men ou vle kòmanse aprann fikse objektif e gade si wap swiv yo m pral pataje kèk objektif kew ka fikse yo ka petèt senp yo ka petèt fasil Men erè sa a pwouve ke kesyon fasil, kesyon senp. Men youn nan premye objektif ou ka fikse. Di tèt ou ke w ap fè 15 jou ou 21 jou, jan ke m sot fè a, ou p ap manyen telefòn lè w leve. Sa se premye objektif ou ka fikse. Di tèt ou, w ap fè 15 a 22, 15 a 21 jou ou p ap manyen telefòn lè w leve. Lè w leve, premye bagay ou p ap fè se pa manyen, ou p ap manyen telefòn. Challenge tèt ou, di w ap fè 15 jou sa yo, chak lè w leve, w ap eseye imajine kòman jounen an pral ye. Imajine kòman jounen an pral, oubyen kòman w ta vle l ye. Lè w fin wè kòman l pral ye, kòman l ta vle, kòman w ta vle l ye, di tèt ou, Kisa m ka fè pou l jan m vle a, pou l jan m swete a? Kijan m ka kontribiye? Sa se estrateji pou pran jounen w kontwòl. Sa se estrateji pou ryen nete chak, nevoze chak. E menm si son bagay ta chanje, men pami bagay kap chanje pandan jounen an, wap diminye la dehonne paske o mwen ta fè yon plan pou cette journée. Et même si ça ne passe pas comme prévu, ça ne va pas gâcher votre journée. Tu vas continuer, vous allez continuer. Dezyèm bagay ou ka fikse objektif pou ou li yon liv pandan 21 jou, ou ka fikse objektif pou ou. Si w pral travay a 7 è, 8 è, ou konn abitye leve a 6 è, 5 è, fikse objektif pou w leve a 4 è di maten. 4 è di maten sa, swa ou fè spò, swa ou li, swa ou medite. Ou di mwen swa ou pran 4 è di maten pou w ka panse yon pwojè ke ou ta renmen reyalize e kòman ou ka reyalize. Donk ou pran yn è tan de votre tan chak jou pou w panse a 3. Pou w panse a vou menm. Pou w fokis sou tèt ou. Pou fè koneksyon ak tèt ou. Ou kapab fikse objektif pou bay lanmou a kote gen laèn. Ou kapab fikse objektif pou bay, pou met, pou bay, pou fè lapè kote gen lagè. Ou ka fikse objektif pou bay lanmou menm si w jwenn. Yon moun kab fò pase mizè. Ou ka fikse objektif pou konprann moun. Ou ka fikse objektif pou sispann reponn le pèsòn negatif. Ou ka fikse objektif pou kapab pa fè kòlè pandan 15 a 22 jou. Menm si yon moun ta fè yon bagay, ou di ok moun sa, sa l fè a se li menm. Se konpòteman l, se fason l wè mond lan, se fason l ye, se kapasite l, se konsa l wè. Sa nan rien à voir avec moi. Donk ou kite sa moun nan fè a nan kolèt li. Ou lage tout tout tò yo sou moun nan, ou kitel avèk move abitid li a, ou pa enflije sa ou avèk ou menm. Ou ekarte ou de moun. Ce sont des objectifs ke yo menm yo ka fikse. Pou ou wè kòman ou ka fè. Epi se la ou pral wè gaj si yo difisil ou pa. Ou ka fikse objektif pou fè 21 jou si ou pa konn priye chak jou, wap priye. An pèmanans Ou menm ki pral gen pou gad layv sa a, ou ka pataje kèk objektif yon moun ka fikse ansanm avè m. Ou ka fikse objektif tankou mwen menm, sa w li yo pou w pataje yo. Ou ka fikse objektif pou w redui depans ou yo pa mwa. Ou ka fikse objektif pou w diminye sou plezi w ap pran. Ou ka fikse objektif pou w bwè san sik. Ou ka fikse objektif pou. Pou w konsome mwens sèl, ou ka fikse objektif 21 jou w ap bwè dlo sèlman. Tout sa se objektif ke w kapab fikse. Tout sa se objektif ou kapab fikse. Donk, lè w fin aprann fikse objektif sa yo guys, ou wè w kenbe yo, ou ka pase a lòt etap pou fikse lòt objektif. E antretan, ou pral kòmanse prepare w pou w kapab reprann a fikse objektif tout lè nouvèl an, answit pou w kapab kenbe l. Paske se si e sèten nou menm nou toujou ap fikse dè objektif tout lè nouvèl an, men jamè kenbe yo. Se paske nou pa gen sèten abitid, se paske nou pa konn kòman pou n fè. Nou pa konn kòman pou n fè sensèman pou n atenn objektif nou yo. Paske nou fè tout vi nou te fè pati de yon machin, nou fè pati de yon strikti kote ke y ap di nou kòman pou. nan mache. Men nou pat janm etabli de plan pou n di men kòman n ap fè, men kòman n ap fè, men kòman n ap fè pou n reyisi. Nou jwenn bagay yo tou trase, se jis mete pye la, mete pye la men kisa pou fè pou reyisi epi datèt. Epi nenpòt moun ki antre nan monn lan ki deside obeyi, li ka reyisi. Ok guys. Lekòl, premye etap pou w reyisi, yo di w se lekòl. Poukisa? Paske lekòl la se yon strikti ki byen planifye. Li di w men kòman pou w mache. E se si e sèten, si w obeyi san w mache jan pou w mache a, w ap reyisi kanmenm. Alòske nan vi a, non se ou k pral ki gen pou deside, ki sa w ap fè. Ki sa w ap fè pa vin tèlman gen yon metòd. Se ou k pou konn kòman w ap fè. Epi toujou gwo moun ou gen sansè ou gen kisisi ou gen sela kap voye veye sou ou. Ok. Men san sa li difisil pou atenn objektif ou yo. Ok. Donk. An gwo se sa. M panse m bale kontèks sou sa. E kòman nou kapab pran abitid fikse objektif? Kòman abitid fikse de pti objektif kapab ede nou? M panse m pral ekri yon dokiman sou sa. M panse m pral ekri yon dokiman sou sa. Kòman de pti objektif kapab ede nou e kèlson de pti objektif yon moun kapab fikse pou ede l nan lavi l? An atandan ke li menm li fikse de gran objektif pou l kapab kenbe. Ba l kòmanse fè rechèch sou sa. Enben gad jodi a se te ventyèm jou m. M te kontan la avèk nou jodi a. Pa bliye al gade règ mwen yo. M pataje 13 règ avè nou deja. Al gade yo. Ban m fidbak, kite kòmantè. Banm feedback kite kòmantè e. Dim ki objektif ou fikse an fas ou pou objektif pa nou ka vin pou objektif pam pou objektif pam ka vin objektif nou. E jan kem te toujou di a mete nou avèk moun ki kapab ki kapab ede nou atenn objektif nou so it was your boy Mister BM morning self motivation I do my guys pou dènye jou a bye.